Bon, hoje a gente vai falar da hora em português, ok Jodi a nou pral wè kòman ou kapab bay lè an pòtugè, ok Nou pral pale de lè an pòtugè, ok Vwala, w ap wè kòman ou kapab di ki lè li ye, bay lè san pwoblèm, ok Lè yon moun bay lè, w ap konprann san pwoblèm, ok Epi byento, se pral faz pratik, ok Kote nou pral gen de dyalòg, ok Byento, ok. Donk, sa ou ap remete an prati, sa k fè li enpòtan pou pran nòt, ok, paske lè nou pral antre nan faz dyalòg yo, tout sa ou ap kontinye mete an pratik, ebyen, w ap alèz paske se de bagay ou te deja konprann, ok. Donk la ou ap wè menm nonb nou te pale de yo yo, pou konte yo, ebyen w ap bezwen kapab konte de 1 a 60, ok, a 59 pa egzanp, e pou bay lè, ok. Donk nonb yo ap rantre an pratik la tou, ok. Vwala, an nou lanse, ok.

Olye de un, ki te vle di un an, yo di uma. Olye de dois, ki te vle di de, yo di duas. Se sof chanjman sa a ki genyen, apre sa a tout lòt yo se menm nonb yo jan ou te konn yo a. Sa k fè gen chanjman sa a? Un, un, lè li suivi de yon non feminen, oke, e, ebyen, un chanje an uma, oke. De a tou lè l gen yon non feminen ki vin apre l, Dois vin chanje an Doas donk Ora, Oras se non feminen ok se sak fè gen chanjman sa donk lè wap bay lè se toujou Oma wap di se toujou Doas wap di ok Oma pou 1 Doas pou 2 ok vwala jis kenbe sa ok si map di li inè mwen di è Oma Ora ok e li dezè ok è a map genl sèlman nan inè ok. E ki se sa ki soti nan vèb ser ok vèb être nou te pale de konjigezon l deja er epi san w ok donk mwen gen er a paske uma se sengilye une ok li sengilye m gen er a ki itilize avè l apre sa m gen san w nan tout lòt yo de twa kat senk se pliryèl ebyen ou gen san w lan ok twazyèm pèsòn di pliryèl la ok san w

E sanw lan lap pou tout res yo. M diw e a sel nan une heure li paret ok Voilà li 5 heures sanw 5 horas li 6 heures ok sanw e 6 horas ok 7 heures sanw 7 horas ok ainsi de suite ok e sof pou 12 heures ou pral wè yo plis itilize normalman fòm e midi minuit ok e pou yo ok bon la nou pral pale de sa ok Voilà kounya lè map bay E kantite, yon kantite minit apre lè a, ebyen m ap senpleman fè i parèt, ok, e a, i, epi m di kantite minit lan, ok. Pa egzanp, si m ap di li inè senk, è oma, ok, wè la, bon m pa menm repete ora ankò, paske nòmalman lè w pral fè minit lan parèt, le pli souvan ou pa repete e ora, ok, oubyen Kevin Horace e nan pati pliryèl yo, de, twa, kat, senk, a kontinye, ok, yo pa repete l ankò.

Y cincuenta y cinco ok vwala ok e fè rès yo pou kont ou ok e pou pratike davantaj donk avèk e de pati sa ou deja prèske an mezi pou bay lè alèz ok ou deja an mezi pou bay lè alèz bon se pral sitou pati sa pou mi midi minui an ok ou pral e plis bezwen la apresa sa yo bon se ti bagay adisyonèl ok vwala e. Pa egzanp, si m ap di, Inè kenz. Inè kenz la, m kapab di l de fason. Menm jan an kreyòl ou fè l tou. M kapab di, Inè eka. Ok? Depi se kenz minit ki vini apre lè a, m kapab di eka. Ok? Oubyen m senpleman di kenz lan. Ok? M di inè kenz. Oubyen m di inè eka. An kreyòl m fè l. Enben an pòtigè ou kapab fè l tou. M kapab di, É uma e quarto. Ki vle di inè eka.

Tankou la m gen nevè karant. Donk, an kreyòl ka di, Li dizè mwen ven, ok, paske e ven minit li manke pou l dizè. En pòtigè a ou kapab fè l tou. Ok, m senpleman di kantite minit lan, li manke pou l lòt lè a. Apre sa m di pra as epi m di lòt lè a, ok, li pral ye a, ok. Pa egzanp la, e dizè mwen ven.

Men n ap gen damadrugada, se lè l poko fin jou, pa egzanp nan espas, nan entèval inè, dezè, twazè, ok, pou rive sizè pa egzanp, li poko fin jou, ebyen ou kapab di damadrugada. Apre sa, lè l fin jou, pa egzanp setè di maten, uitè, nevè, ok, jiska onzè.